Sa wap fè la koman l rele. On vyann panye map rache la. Guys nou wè jan lakou a an movèz eta kounya la e pa twò lontan E nou gen pou nou gen yon machin ki koupe zèb yo. Kote ke ap pi fasil kounye a n ap ka jis taye tout zèb yo. Apre sa y ap sanble tankou gazon. Konprann? Sa la nou genyen yon bèl ti rejim bannann. Sa gen yon pakèt ladan l wi. Sa la, se talè la m sot koupe l. Guys, kounye a m fò. M fò nan koupe bannann kounye a wi. M fò. M fò nèt. Ou wè kote m te koupe l? La m te ye. Apre sa, m koupe l la. Sa se yon pye mang. Mwen ap ban nou yon update nan lakou a. Sa se pye mang. La, sa se mang batis m kwè. Sa se kowosòl. La, kowosòl. Sa la, sa se star fruit. Karanbòl gen la. Mache toujou. Pa mind lakou a non. Tout lage pou netwaye. Sa se yon lòt mango. Maten an tout te wouze. Menm pye bannann yo te wouze. Paske gen yon sechrès la. E pa vrèman gen lapli. Se yon rakèt. Se cactus yo ye tou? Ooh Mwen sonje non an an anglè non. Se yon e yon zoranj, yon pye zoranj su. Vwala. Wi guys, sa. Gen kelke lòt pye la, m pa si si m ka rive jis la. M kwè sa se yon pye kachiman. Gen lòt e korosòl toujou. Te gen yon lòt mango. Guys, an bal fon ti Wi, li manke tonbe. Men guys make sure nou gade lòt videyo m yo tou paske ou konnen se pa sèl lakou a e m vle montre nou. Gen lòt bèl bagay, lòt bèl kote an Ayiti m vle montre nou tou. Sa se sitwonèl. Sitwonèl la. La sa son lòt karanbòl. Wè sa nou gen kèlke lòt bagay nou plante la. Nou gon pye anana pi devan. O wi la. La yo nou te plante. Mwen te bliye fè videyo a. Men la yo nou te plante fig. M pral mete foto a nan ekran an. Se fig wouj. Lè m t ale sitadèl la m te manje yonn nan yo. E yo te bon anpil. Sa n ap gade la nou gen yon ponp. Ponp sa li vrèman vrèman enpòtan pou tout moun k ap viv ann Ayiti yo. Si w gen sitèn oubyen si w gen doum. Si ke ou vle rale dlo pou w ka wouze. Lè konsa ou pran ponp la. Ou lagel nan dlo a jis anba nèt konsa woy woy woy woy gade kman sa mouch la soti tann tann tann wi janm tap di a lè konsa ou pranl ou lagel nan nan sitèn nan oubyen nan doum nan ou fèl ale jis anba apre sa se kòd la pou plogel ou ka plogel nan nan dèlko ou konprann men si ou paka rive. Lè konsa ou gen yon alonj ou ploge l ladan l apresa ou ploge l nan dèlko a apresa lè ou vin ploge l kounya otomatikman li ploge dlo ap kòmanse soti nan tiyo a konprann apresa ou ka wouze si ou gen yon ti tèt ou vise ladan l apresa ou ka wouze se konsa nou wouze kounya lè konsa nou pa nan pran bokit dlo byen lou. al byen lwen ou konprann. Arozaj la pi fasil kounya. E men pye anana a fò sa netwaye wi. Nou gen anana la. M kwè sa son korosòl. If I'm not mistaken. I believe m kwè sa son korosòl. Gon lòt pye la ankò ki nan mitan raje yo guys. Aprè sa se yon lòt koresòl. M pa fin twò fò nan fèy guys ou konprann. Si nou konnen egzakteman kisa li ye na di sa nan kòmantè la. Sa se yon lòt sa se yon sitwon pye sitwon nan sa se yon sitwonèl sa gen la se yon pye bwa sèd yon gwo pye bwa sa di kote pye bwa sa ye pa ka vye bagay pa ka vin la. Nou gen papay. Yon pye rezen. Yon rezen an la. Sa m kwè se manmi ki te mete l nan fè a la. Pou l ka pran. Pou sa nou gen siriz. Yon lòt siriz. La. Sa nou gen lann panye a la. Nou konn sa deja. E sa nou plante anpil sitwonèl tou. Sa Sonje te gen yon videyo, map mete l la, te gen yon videyo m te fè avèk manmi kote ke nou sonje lè m tap plante grenn yo men kounya yo leve. Sa se yon, sa se kachiman, kachiman. Apre sa, sa se starfruit, starfruit. Apre sa la gen lòt, lòt bagay la tou. Sa, oh sa se yon pye, pye kenèp. ki la. Se yon pye kenèp sa ye. Men nou pap kite l twò pre kay la. Nou gen pou retire l la, plante l yon lòt kote. E wè. Kote n te, n te kokoye yo. Gen nan yo ki pa vrèman bagay. Men sa a la. Men sa a la l pa mal. Pou sa a la, l ap mouri. Gen yon lòt la tou. Mwen wè kokoye yo poko vle grandi. Men gen yon moun ki t ap di m ke kokoye pa grandi vit. Hein sa sa pa mal. E sa sa komsi li anvi mouri. Panse koko yo bezwen konpòs. Ke m e m sonje yè maten m te m te wouze yo men aprè midi a m gen m wouze yo. Ko bagay si tèlman solèy la rèd wè sa l fè pyebwa yo. Wè jan pyebwa pèdi fèy.

Pa met l direkteman sou dife a. Mete l tou long. Nan mitan tou yo. Konsa? Wi, konsa. Ok, mete sa la. Men yon lòt. Mete l sou li. Konsa. Sa? Mh. Mete l sou sa. Ok.

Gen bouyon an. Bouyon ap fèt avèk lann panye, fèy, gen zonyon ladan, gen piman, tomat, lay. Avèk nou pral mete koupe bannann la.
Avèk donbòy. Bon bagay. Nou pa menm bezwen vyann menm. Fèy la e lik vyann nan.

Guys wè men la vi an de yo a wè. Ou oblije gen yon fou pou fè manje. Wè n pat konnen sa n ta pral manje. E jodi a apre sa gade yon figure out mwen bay pou nou fè. Humm manman. Yo rele sa manje jaden. Ti pa ou tande manje jaden. I bon. Oubyen li bon. Guys gade bannan m sot rekolte. 2 gwo rejim wi men sa a sa yo pi gwo. Wè li lou wi. Bon lòt la pi lou toujou paske sa gen plis bannan ladan. Pou l te kòmanse mi sou pye a. Gade. Se alter wi. Bon sa ka menm yon 40 liv wap pale la. Sa yo vè wi men sil parèt konsa yo parèt tankou fig wi men se paske oubyen bannann mi se paske se solèy la mkwè ki detenn li konsa wi men guys wè men yon egzanp yon ki kenbe koulè bèl bannann wi wè tout pye bannann yo la guys. Gade, si nap vin an Haiti, make sure nou plante bannann paske bannann nan vrèman enpòtan, gen anpil bagay ou ka fè ak bannann nan. Pa vre man?
Men, bannann enpòtan wi, paske se mwen ki wè bannann sa yo m gen la, jan yo itil mwen. Wi, sa m renmen nan, nou ta panse se bannann fri men m renmen bannann graje wi. Wi, labouyi bannann. Yon bon labouyi bannann graje, ooh! Ou ka fè l san lèt tou. Ou ka ban, ou ka bwèl san lèt wi. Oh wi wi, enben m bon nèt. Bagay la pare, bouyon an ka pare wi. Bouyon gentan pare. Ou wè, ou wè jan bouyon an bèl. Avèk don bwè. Epi l gou tou wi. Ou wè, menm bannann yo nou wè la a, se li k nan sa a. Wi.
Manje kaje. Li gou tou wi. Pou pann bannann nan, nou pa gen pann bannann menm.
Moman ou fè manje a la. Yeah nou pat menm expect sa menm se di m di manmi a fon ti bouyon avèk lann panye mete manmi di l gen yon farin la pou l fè don bòy sa l tou mete l ladan l aprè sa m te di l koupe bannann yo mete ladan l tou mete tomat mete vyann panye mete zonyon Kòman w santi w menm Kòman w santi w sèjousi. Men ou konnen la pli pa tonbe mwen depi ou wè menm si m gen dlo. Wi men se la pli dlo la pli a se li ki vreman nouriti wi menm lè ke nou gen dlo vreman men se pa menm bagay la li ye dlo la pli a gon efè li fè sou plant yo wi wi guys nou wè tout la yo jan paske atè a te sipoze pi vè ou wè jan li pèdi koulè nap bezwen yon gwo gwo pye bwa guys ban nou. Banm kèk rekòmandasyon e oubyen konsèy nan kòmantè la. Ki ki pye bwa nou te ka plante la, tankou yon sèl pye bwa ki kap kouvri prèske tout lakou a nèt. Tankou yon gwo pye bwa men ki ouvè kò l. Ou konprann? Yon pye mango, men ki mòd mango? Tankou ki ki sòt de ki fè gwo mango? Batis la fè gwo pye konsa? Wi li fè gwo pye men kotel ye a li nan pwen.
Men pwoblèm ak mango a ou pa vle pou moun ap la apresa pou mango a ap tonbe sou tèt moun. Ah ben depi moun nan fè bon moun ou la. E zaboka? Wi zaboka a fè gwo pye bwa tou. Vwasi la nourriture. Se pa nenpòt ki nourriture non. Sa son yon bon bouyon nourriture supérieur. Yon la tou. Mwen pa ka tann mal manje sa. Ma fè nou konnen jan l te bon. Petèt lè nou vin la, lè nou vini nan Vilyaj Oasis, na goute sa.
Oh, sa gou nan bouch ou konsa papa? Humm.
Ti bouyon.
Manman. Li bay m ti bouyon, yon gwo bouyon wi. Manman.
Yon bouyon siperyè. Li nan kouy ankò wi. Mezanmi ki koze sa bòl sa menm menm menm si w pat jwenn bòl sa ou ta fè yon maladi epi gade 2 rejim bannann devan w gade twofe woy sa pa nenpòt ti bannann sa se 2 twofe ki devan m la nan men bagay ki genyen an sa ke bagay natirèl nèt nèt nèt nèt
san pwodui chimik wi. Ayayay. Non lè guys. Gade. Li lou. Sa a lou anpil wi. Li lou anpil non. Gwo gwo rejim wi. Menm leve m pa ka byen leve. Bon malgre lapli pa tonbe ou wè gwosès la. Bon si lapli te tonbe menm. Ki gwosè bagay sa yo t ap ye. Sa vin menm longè a bra m. Mezanmi.
Antouka mèsi. Mèsi papa. Mèt syèl la ak mèt tè a, se li pou nou di mèsi. A ou mèt di yon gwo amèn wi. Amen yeah.
Gwo amèn. Humm. Nice bon pye kenèp la. Gen kèk timoun ki tap monte ladan. Sot lage la pou nou.

Bon goute m wè. Bon gen nan vire. Mwen gen bal goute kenèp la.
Al fon kòktèl avèk kenèp sa. Son bagay tèt chaj. Li bon wi. O wi. Kòktèl kenèp bon anpil wi. Al fon kòktèl avèl. Yon kote m poko montre nou. Se kitchen nan. Kitchen nan poko konplè non men m vle montre nou. Yon bagay kanmenm. Se premye fwa map montre nou anndan kay la. Sa se kitchen nan, cuisine nan. Nou wè baz la, nou fèl an beton. E apre sa tout pòt yo avèk tiwa ki prale tout anba yo la pral fèt an bwa. Ni kabinèt anwo yo tou, tout la yo pral an bwa e nap fèl fè wonn nan, petèt rive jis la. Rivyè nou wè la e bòs la fenk ale la nou wè travay sa li fenk fèt e nou gen pou nou mete seramik tout anwo la yo nan mete seramik e sa son ti bò tou sa te ide pam mete seramik tout la yo la tou e nan mete 2 chèz wo sa di yon moun ka vini la pou chita apre sa yon moun ka fon bagay anndan la apre sa nou sèvi yo la. Mizik sa trè trè nice. Nou gen Evie a la. Hey guys. Fèm konnen sa nou panse de travay la. Paske m te kanpe la avèk bòs la paske an Ayiti ou konn gen de bagay se ou menm ki pou kanpe la pou wè lè travay la ap fèt pou w ka fè bòs la konnen sa w renmen sa w pa renmen. E sa trè enpòtan guys pou moun k ap gade yo la. Si nenpòt travay ke nap fè depi se konstriksyon e ki se lajan nou nap envesti nap depanse fò nou make sure ke nou prezan se pa annik bay moun fè bagay la apresa veye dow ale non fòw prezan menm lèl gen seramik la lap pi bèl toujou nan mete janm tap di nan mete seramik tout anwo la ni sou kote yo La tou ap gen seramik menm jan pou bò la tou tout anwo avèk sou kote yo la. Map fè yon lòt video ankò lè kitchen nan fini nèt. Sa di pou kounya sèl espas kitchen nan map montre nou a lavni lè kay la fini nèt ma montre nou lòt espas anndan.